Mwen salye tout fanatik mwen yo kòman nou ye mwen espere ke nou trè byen e jodi a mwen pote yon nouvo videyo pou nou de yon maryaj mwen te ale swiv byen mwen pral esplike nou sa ki te pase nan maryaj la e ti gason sa kap antre la se li menm ki te pote bib la li te genyen son nan maryaj la men mizik ki yo tap pase a DJ a Mizik yo te gen dwa dote koulye a yo mizik la vin paka monte sou youtube kounye a map eksplike nou de a ak zèd kòman sa te pase e wè e yap montre ti gason an kote pou lal chita gen lè yo pa te dil kote poul chita ou konnen timoun men sa pa entèresem mwen menm se anrejistre m tal anrejistre. Se yon zanmi ki te envite m pou m t al filme maryaj la pou l. Gen yon kameramann timoun e lè m parèt mwen jwenn li gentan enstale kamera l e li bare kamera pa m nan paske li menm l ap fè foto mwen m ap fè videyo. M pa konn se foto w ap fè poukisa ou bezwen kanpe an mitan pou w ap bare moun k ap fè videyo a. Alò m pa konnen pou yon rezon pou yon lòt men sa pa regade m mwen menm m ap fè travay mwen. Ok pa egzanp kote ou wè e moun sa yo ki. lopital la yap veye pou yo wè moun kap antre e moun ki chita devan mesye nwa sa se doktè John Hume li chita la li ap gade pou l wè kòman sa pase gen sè Limanes ki kanpe nan pòt la li ap fè kèk ti repetisyon yo e gen 2 ti moun a men mesye marye ak madanm marye non non non se pa yo eskize m wi paske sa yo sa 2 ti moun yo ye m pa trè si yo pwal marye An nou swiv pou nou wè. M pa kwè se yon. Non non non non. Sa yo non gen de m pa konn sa yo. Gen lè se wè m k ap avèti m. E ke mesye marye a avèk madanm marye a yo pa twò lwen. E menm dam k ap anime pwogram nan. M wè l pase monte la. E gen sè Emanyèl m wè k soti nan pòt la. Tout moun yo se veye y ap veye pou yo wè. Kilè mesye marye a avèk madanm marye a yo ap antre. Men sa pa regade m mwen menm m pa gen pwoblèm kamera m fikse nan pòt la depi madanm marye a ap antre pou m kapab fè nou wè li oubyen mesye marye a paske anpil moun ki ta renmen rekonèt mesye marye a Seuly Manès. Neel soti deyò a gadel wi lap veye lap veye poul wè eske madanm marye a deyò an m wè yap fon ti pale nan pòt la m pa konnen kisak pasem humm mesye Emmanuel retounen antre ankò ou fèm sispèk men mwen menm sa pa regadem paske se film yo te relem tal filme

Kilè madan Maëla la ap antre. Mesye sa menm banm wè ki kote l pran yo tout genlè yap soti deyò a pou yal wè kisak pase paske maryaj la ta dwe rantre deja li poko rantre e tout moun santi yo preske dezespere doktè Johnny menm je y pa di yen gen anpil timoun yo menm sa pa gade yo konsènan de madan Marie poko rantre yap gade m ki ap filme paske m gen kamera m ki fikse sou ou men lè lè ou fon kout dey pa de yen wè doktè Johnny wè wè wè wè ok me jazz la e non kwe se li sa non se pa li non ah sa yo le sa non sez ok m panse se te madan marye a men m wè l pote yon flè M wè lap danse sanble se pa madanm Maria. Mesye sa ki gen vès blan ki kanpe nan pòt la li menm se frè mesye ki pral marye an ayy ti dam kap bare kamera m nan depi yon moun pase devan kamera m ou fè m fache paske mwen menm se wè moun ki pral marye a kamera m kite l fikse l la m pa deplase l menm tout moun ki tap filme avèk telefòn yap deplase men mwen menm m rete la. E fi sa kap danse la, li tap danse yon mizik ki di quel est cet amour, quel est cet amour. Anpil moun konnen mizik sa, sa fè m pa chante l pou nou, m pa konn chante non, men lap chante, lap danse quel est cet amour hahahaa ok nap swiv toujou, m wè l byen chèlbè, m pa konnen eske son jèn fi, eske son madanm marye ye, men sa pa enterese m, mwen m se filme m tal filme, mwen gen madanm mwen, mwen marye, mwen gen pitit. M pa gen pou m an men mesye marye ap soti deyò wa men gon bagay ki pase wi an nou swiv pou nou wè sa k pase me gen yon frè gen yon tonton yon tonton fi k pral marye a wi m wè l ap pale avè mesye marye a jezi kèse vòlè yo vòlè madanm marye a. Pandan li pral fè maryaj la. Non m pa kwè. M pa kwè oubyen sa k dwe pase. N ap swiv pou nou wè paske depi w wè gen moun k ap danse yo ap antre e poko gen yon bagay grav ki pase. N ap swiv toujou pou nou wè e sa k ap pase menm. E pa gen pwoblèm. N ap swiv. Epi gen fò se yon kòk ki pa sispann chante pandan m ap fè videyo a. M pa konnen sa k pase yo. Kok sa yo yo genlè yo gen bel vwa pase m wi genlè m pa konn se mizik la ap chante paske tout lè yap chante m wè dam nan ap danse e se kameramann yo bare m men sa pa anpeche m pou m rale dam nan avèk gran zoom pou m mete l chita sou ban kote w wè l chita la nou avanse timoun ba l kote pou l chita eeee an nou swiv an nou swiv eske gen yon bagay ki pase. M bezwen yon moun pou dim. Jis koulya toujou madanm Maria li poko rantre e mwen mesi a e doktè Johnny soti wi soti gen de gen bagay ki pase an nou swiv pou nou wè lal gade kisa kap pase paske tout moun sa ou ta renmen wè se madanm marye a se madanm marye a men doktè a soti pou lal wè an mesye limanes soti ankò bon kòm pral bay yon zoom ookey ookey

Pa konnen mizik yap danse a non paske te gen dwa dotè yo bloke mizik la men pa gen pwoblèm mwen menm map fè nou viv tout sak te pase alò sa pa regadem mwen menm se filme m tal filme map filme e medam yo menm ap vin avè yon konpa la m pa konnen men genlè son sèl modèl. Radio ferre bon m pa gen komantè se filme mwen menm yo te relem mal filme selman si mwen m tap fè rob la m tap fè rob la kouri tout kou yo net men sa pa regadem non sa pa regadem se filme m tal filme se yon sèvis m te al rann m pa gen pou m wè anyen e men si rob la li te kouri tout do yo li tap pi bon alon. Piga nou dim tripot non. Pandan m wèl nan video m di sa men sa pa regade m se filme mwen tal filme banm ba yo yon zoom ankò ok ok map fè nou wè yo byen yap danse kamera map filme a mwen pasel sou yon switche ki pou fè echanje imaj la. Men se te yon sèl kamera m te genyen e chak lè w ap wè imaj la li fè yon ti friz men ki pa deranje aa genyen medam yo yo ap pote flè genyen gen lè kout telefòn bon pou chak pote yon bagay nan men yo ba renmen flè sa eske pou menaj yo eske pou mesye marye a eske pou madanm marye a m pa konnen n ap swiv toujou ok. La nou dim pale anpil non paske pa gen son e nan rès video a nap jwenn son men nan bout video sa pa gen son sak fè map fè nou viv tout sa e ki te pase ah genlè medam yo yo pa rive sou chè a map kite kamera m la m pap deplase gade tout otan m pa wè madanm marye a m pap deplase kamera la menm talè yo fèm yo fèm yo fèm filme e e e anven. Paske mwen m pa tay filme jèn demwazèl, m pa gen pou m wè anyen avèk yo. Si yon maryaj m al filme, fò m wè moun ki pral marye a. Depi m fin wè l, m pa gen pwoblèm. Banm wè ki moun k ap antre la, ti moun, ki moun k ap antre la. Men mesye marye a, men mesye marye a, men mesye marye a. Men mesye marye a, ayayayy. M pa gen tan ba l zonm non. Men n ap konprann. Ok, pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm map chèchel toujou. Map kite kamera la m pap deplase. Bon moun yo fèm sispèk yo kanpe yo kanpe yo kanpe madanm marye a pral rive madanm marye a pral rive ok ok ok deprè moun kanpe ah gon sitwayen oubyen yon sitwayèn ki pral antre la wè yo bare kamera mesye yo kay m bare sa moun bare kamera men pa gen pwoblèm. M konnen fok li pase yon kote pou m rale menm se nan zoom pou m ka fè nou wè l. E si moun yo gen malè yo fè m pa pran figi madanm mareske e sa sa w vin fè devan kamera m ou menm? Gad pwoblèm mesye an ah moun yo ap fè m fache. Eskize m wi moun yo si nou ta wè m fache paske. M pa renmen moun pase devan kamera m. Yo gen pou yo fè madan Maria pase la m pa wè l wi. Kote kote. Si yo gen malè yo bare kamera yo fè m pa pran vizaj madan Marie a. M pa konprann. A m pap deplase kamera menm. E la poul pase devan kamera. Fòm wè madanm marye a. Paske mwen di moun son zanmim ki rele may filme pou li. E may sou limanez se zanmim. Li te dim pou may filme pou li mwen mal filme. Mpa rekonet madanm marye mpa rekonet mesye marye. Ok. Se yon zanmim e mwen te al bay kout men. Fòl ta pase deja. Sa kap pase la. Map swiv toujou pou mwen. Map swiv toujou pou mwen. Map swiv. Oh. Sa moun yo fè la. E pa moun yo chita san pa madanm marye a. Bon bagay ki pase men mwen. Voye dam nan ki ap soti deyo an. Vre gen anpil moun ki kanpe twòp yo dekouraje. Mesye sa menm ki mete kostim vè sou li avè chemiz nwa, avè bib li nan men l, li rete kanpe la. Se mwen menm l ap gade ki ap filme. An men li, men li, men li, men li, men li. Gad kòman misye chelbe. An non se pa li. An non sa mesye sa se parenn nan. e avèk marenn nan. M pap deplase kamera m menm. Toutotan madanm marye a pa rantre. Ban m wè, ban m wè. Men, mesye sa m wè byen chèlbè wi. Se chèlbè, chèlbè ou byen m pa konn sa l genyen. Sa marenn nan kwa. Sa pa regade m, se filme m ta y filme. Dayè, m pran imaj mwen m fin. Ok. M ap swiv toujou pou m wè. Sak pas mwen ap fon ti pale la map swiv mwen pa konprann genlè mesye maria rantre la sou mwen mpa wè mesye ou kwè madanm maria rantre sou mwen la pou mpa ta wè bon kamera la nan pot la mpa janm deplase kamera sa mesye sa men mesye maria devanm kibò li pase non non non map swiv toujou. Se si yo gen malè yo fè moun sa yo rantre sou mwen la pou m pa ta wè yo la devan kamera nan m ap gen pwoblèm avèk yo. M va rele mayestwo a m ap di l konsa ti sa yo fè m la èske se nan lòt pòt yo pase mesye dam yo ki fè m pa wè yo paske la non men moun yo retounen yo kanpe ankò mesye sa ki mete vès vès vè sa menm avè chemiz nwa li menm rete la. Se mwen lap gade ki ap filme. Rete la devan kamera. Met tout moun kanpe ti moun. E eskize m frèm ak sèm yo. Menm si m di ti moun. Se tout moun ki ap tande. Menm rete kwè. Nap swiv trè byen. Map fè nou wè. E koman sa te pase. Match sa li te selebre Orlando Maltin e Los Girasoles Primero. Nan yon legliz dominiken li te selebre, men se pastè Moise ki te selebre maryaj lan. Mwen se Emmanuel kanpe se mwen lap gade nan kamera. M vle rele moun yo banm kout dey Yo gade nan pòt la Kisak pase moun sa yo poko ka antre toujou nan dat sa M pa konprann Epi yon pakèt timoun leve telefòn an lè ap fè videyo E mwen menm kamera m nan m pap deplase l la menm si Fòk yo pase la pou m pran yo Si m deplase kamera m An an. Ponkò banm bay janm banm pouse rale mwen banm banm gad yon bagay mwen epa men tout pon nan li epa adore yap adore ah non men mesye marye a ki pral rankontre madanm li aplodi aplodi aplodi aplodi sa se fou medam nan medam nan medam marye a belye konsa la fè maril. De bèl moun wi. De jèn moun, de bèl moun. M te di m pa t ap deplase kamera. Koulye a m ka deplase kamera a to wi. Paske me moun yo ki pral marye. Ok. Menm si pa gen son, men nou wè imaj la. Me moun yo, me moun yo, me moun yo. Bèl bagay, bèl bagay, bèl bagay. Aplodi aplodi aplodi aplodi aplodi Me moun yo me moun yo me moun yo Ok Marenn maryaj la menm ou konnen se Deval L ap ranje cheve l e fiyèl li Men moun ki t ap anime pwogram nan Di a koulye a m ka mete kamera sou yo e paske e Di a e moun yo rantre nou wè moun yo E kounye a, nou pral tande lekti a. E lekti a, m kwè, se nan Jenèz li ye. Kote li di konsa, gason va kite papa l ak manman l, met tèt li ak madanm li pou yo ka fè yon sèl. Lè de devyendront yn sèl chè. E de sa l ap pale la. Ok, pa gen pwoblèm. E nèg kostim ble a li menm depi wè m vire kamera nan kostim vè sa pa vle sa e vè e pa vre? Depi wè m vire kamera li menm li vire tou. Sa lè fè bòche a? Se sèl mwen menm lap gade. Nap fè lekti. Mesye Wilky ki ta sou chè a se pastè Barnabas. E de moun sa yo menm yo vin pale devan kamera. M pa p di yo anyen. M pa p di yo anyen e yo wè m ap filme. Anbe. M pa te di nou al pale devan kamera. E nou te vle nou t al pale. Ok. Mwen mesye Maria m ap fè ti souri. Ban m rale madanm nan men madanm nan menm. M pa konprann mwen madanm nan pa souri non. M pa konn sa k pase. Gen lè kè l manke kontan. Kèl manke kontan m pa konnen sak pase m sa pa regadem e se filme m dal filme sa pa regadem nap swiv pou nou wè men m gentan pale nou nou pap jwenn tout rès video a non rès video a m pral se nan lòt video nou pral jwenn li paske pati sa yo retire son ki te sou li a fè mwen paka montel pou dwa dotè yo blokem ok. Mesye a men gade jan konnen lap fè lekti gen moun ki ap pale ak lòt men li menm e lap fè lekti ok mesye a pa leve tèt li anlè menm sa bay gadem se filme m tal filme ok. Ok humm pastè Barnabas leve tèt li anlè poul wè e pandan misye ap fè lekti a eske mpa konnen mpa konnen paske se anrejistre mta anrejistre ok animatris la deplase men misye a pa bezwen konnen lap fè lekti ok ok li fini li depoze mikwo a la. Animatris la pran mikwo a, epi li pral chante. Li pral anime piblik la, menm si nou pa tande l pral anime l. Mwen pral kanpe videyo a, paske rès videyo a n ap jwenn li nan lòt pati ke mwen pral lage sou YouTube, e m ap lage l sou Facebook. Selman mwen te vle fè non view pati sa ki pa gen son sou li ok mwen pa bezwen konnen non dam nan se anime lap anime men moun yo ap chante ok ok ok m pral kite nou la wi konya abone siw bezwen jwenn res video a tout sa ki te pase nan may sa gen anpil bel bagay ki te pase. Se abone avem kite yon like kite yon komante patajel ba yon zanmiw pou kapab jwenn tout res video wa ok m rete kwem ou viv tout program nan ok kameraman nan anmenm li lap fe foto mwen menm m tap fe video. Ok m pral kite nou la bye bye.